1 sezèm de tan. Sa ke yo di a se reyèl. Men, sa ke nou bezwen tou, nou pa renmen pou nou rete nou fòse yon moun ak yon bagay nou foure l nan tèt li di se tèl bagay ki vo, se tèl bagay ki posib san ke moun nan pa wè kote ke l pase. Se tout koz sa ki pèmèt ke nou reprezante figi sa yo ankò. Kisa l ye? Alòske nou gen yon wond lan ki vo 4 tan. Pa bò de wonn lan, nou kapab arive konnen tout lòt yo. Pou nou arive konnen lòt yo, men ki sa ke n ap fè. Pa bò de premye tan ke nou gen ki se wonn lan ki vo kat tan, ebyen premye tan yo, yo toujou vo de fwa de tan k ap vini apre l la. Papa de sa ke m di la a, mwen espere ke nou tout arive konprann. Pa egzanp nou gen wont vo 4 tan, enbyen pou m arive jwenn rezilta blanch lan, pou m arive konn konbyen tan blanch lan vo, enbyen m ap pran 4, m ap divize pa 4, donk mwen ap menm bezwen fè sa. 4 divize pa 2, eskize m, paske nou di premye tan an vo 4, epi dezyèm tan an, pou nou arive jwenn rezilta dezyèm tan an, se. tan ke nou te genyen, ou di mwens valè ke nou te genyen nan premye tan, nap divize l pa 2, epi rezilta nou jwenn lan se valè dezyèm tan. Pa egzanp nou gen blanch wond lan ki vo 4 tan, pou nou kapab jwenn rezilta blanch lan, ebyen nap divize 4 tan sa pa 2, ebyen tout moun konnen 4 divize pa 2, rezilta a se 2, ebyen se la ke nou jwenn 2 tan sa ke nou mete la. Ok. Aprè sa ankò. Pou nou kapab jwenn koulye a nou jwenn blanch lan ebyen sa ki vini aprè blanch se nwa pou nou kapab jwenn rezilta nwa la ankò se menm bagay la ke nap fè ebyen nap divize 2 tan ki se tan nwa a ayy nap divize 2 tan ki se tan nwa a valè nwa a pa 2 epi rezilta ke nou jwenn lan se li ke nou pote la ki se yon tan. Ok enben ensi de swit nap fè menm bagay la poum kapab jwenn valè kwoch la tou se menm bagay la ke map fè lèm divize yon tan pa 2 alò se la ki pral gen yon ti kras bagay anplis lèm divize valè nou a ki se yon tan pa 2 1 tan divize pa 2 alò je si an 1 an 1 konbyen a t il fwa 2 enben kisa nap di sa n va pa je mè zewo kosyan.

Ebyen, apre vigil, nou pa di dizèn ankò, alòske yo di dizyèm. Si tout fwa ke yo di dizyèm, ki sa ke n ap fè? N ap di sa a, sa a t ap reprezante inite, alò sa a nou genyen sa kòm senk, ebyen nou di se senk dizyèm, paske apre vigil nou di dizyèm, santyèm, milyèm, ensi de suit. Alòske nou genyen senk dizyèm. Lè nou di senk dizyèm, se senk sur dis.

1 demi de tan. Ebyen se sa ki koz tou nou di yon kouwè vo 1 demi de tan. Ok, n ap kontinye. Pou double kwoch, ki sa ke n ap fè pou nou arive konn tan lan? N ap toujou, sa ke nou di, n ap toujou divize premye rezilta a pa 2. Epi sa, rezilta ke nou jwenn lan, se rezilta dezyèm, sa ki vini apre l lan. Ebyen nou di 1 demi, pa egzanp nou gen 1 demi divize pa 2 egal. Koulye a nou genyen yon fraksyon divize pa yon nonb. Kisa ke n ap fè koulye a? N ap di èdemi koulye a nou tout konnen lè nou gen yon nonb sèlman konsa li toujou genyen 1 souzantandi kòm denominatè enben n ap di se 1 èdemi la nou gen si tout fwa ke nou ta genyen koulye a nou vin gen yon fraksyon pa yon fraksyon parapò de

N ap kontinye. Pou nou kapab kontinye, n ap kontinye menm bagay la. Pou nou kapab jwenn rezilta triple crochet, ebyen se figi ki vini avan l lan n ap divize pa 2 epi rezilta ke n ap jwenn nan se rezilta dezyèm nan. Ok, ebyen n ap di se. 1 ka divize pa 2 alòske menm bagay ke nou te fè a n ap di egal se 1 ka jan ke nou di a denominatè 1 toujou souzantandi la nou gen yon fraksyon pa yon fraksyon